Bondye beni nou, m salye nou nan non Jezi Kri ki gen tout pouvwa, sèl mèt, sèl wa, sèl Dye, sèl sovè, sèl pitit Bondye ki ban nou sali. e lapè ki pap janm fini an. Aprè videyo ke nou konn fè e ki pale sitou de dènye tan, ki pale de yon ansanm de choz ki gen pou rive, e gen plizyè moun ki poze yon ansanm de kestyon oubyen ki poze yon ansanm de pwoblematik. Aswè a nou pral abòde youn nan pwoblematik sa yo. Eske nan bib lan Bondye bay posibilite pou yon sèvitè de Dye konnen kilè yon moun son vrè pwofèt oubyen kilè yon moun son fo pwofèt? Piske nou konnen ke si gen vrè fòk gen fo, alò sèt yn lwa m te kapab di de la nature, puiske pa rapò a tout sa ki vre, toujou gon kontre fason, toujou gon gon bòn negativ pa rapò a yon bòn pozitiv. Donk aswè a nou pral gade ansanm si gen si gen posiblite pou nou dekouvri èske si yon moun Antanke anvwaye de Dye, èske se yon vrè pwofèt oubyen èske l se yon fo pwofèt? Vu ke nou te pale de Sylvanie Rabzé, nou gen pou nou pale de Sè Laura bien sûr. E nou tap montre rezon ki fè Sylvanie Rabzé se yon fo pwofèt. Donk èske biblikman palan gen kote nou kapab apiye pou nou wè èske Sylvanie Rabzé se yon vrè pwofèt Oubyen se yon fo pwofèt? Oubyen èske gen posiblite pou yon sèvitè de Dye konnen ki lè yon moun se yon vrè pwofèt oubyen ki lè l se yon fo pwofèt? Youn nan bagay anpil moun pa konnen, oubyen anpil moun neglije, sitou de no jou, nan legliz de no jou, m te kapab di ki se yon atak demonyak, ki se yon atak satanik, se ke moun yo neglije lapawòl de Dye. Youn nan bagay ki fè moun pi difisil pou dekouvri ki lè yon moun son vrè pwofèt, ki lè yon moun son fo pwofèt, se lè moun nan pa rete o pye de la pawòl de Dye. Paske la pawòl de Dye se li menm ki sous lan k'ap pèmèt ou idantifye ki lè yon moun vrè, ki lè yon moun fo. E ki lè yon moun nan erè, ki lè yon moun nan verite. Alò, nou pral li yon tèks se nan Detewonòm chapitre 13, nou jwenn Bondye ki t ap pale, nou jwenn Bondye ki t ap pale avèk Moyiz, nou jwenn Bondye ki t ap pale a Moyiz, ki sa l di?

pèp la, swa ki gen yon revelasyon, oubyen ki anonse yon bagay ki gen pou vini. E ke sa pwofèt la te di a rive tout bon vre, men sepandan pwofèt sa li menm li eksite moun yo pou yo al sèvi yon lòt dye, ebyen pwofèt sa, Se yon fo pwofèt, se sèlman Bondye kite sa l di a rive pou Bondye mete pèp li a leprèv pou l wè èske pèp li a atache avèk li tout bon vre. Kisa m vle di pa la? Deja nan chapit sa nou jwenn ke Bondye demontre ke lefè ke yon moun di yon bagay li rive sa pa kalifye l kòm etan yon vrè pwofèt. Paske si pwofèt sa ap eksite w pou al adore yon lòt dye, se yon fo pwofèt. Mentnan,

la pawòl de Dye oubyen k ap preche yon mesaj ki ale alankont de yon kòmandman Bondye, l te mèt te yon sèl kòmandman Bondye, ebyen moun sa a ou dwe kalifye l de yon fo pwofèt. Poukwa? Paske l ap ensite w pou w al sèvi yon lòt dye. Paske otomatikman ou abandone lapawòl de Dye. Mentnan ou pa nan Adoration du vrai Dieu la ou nan abandon sa yo rele apostasia sa yo rele abandon de la foi donk mentnan depa la nou wè ke le fè ke yon profèt le fè ke yon moun di gon bagay ki gen pou rive menm si sal di a rive se pa sa ki kalifye moun nan de yon vrè profèt yon vrè profèt se yon moun ki dwe rete dan la parole de Dieu e ke tout sa lap di yo yo dwe marye avèk sa La bible dit. Depi sa moun nan ap di al kontredi la parole de Dieu, ebyen moun sa definitivman se yon fo profèt li ye. Donk se la parole de Dieu kap pèmèt ou idantifye ki lè yon moun son vrè profèt e ki lè yon moun son se yon vrè yon fo profèt. Nan Detewonom chapitre 18 li vèsè 21, Bondye tap pale ak pèp lan ke gon lè kap rive l gen pou sisite yon pwofèt menm jan avèk Moyiz, ebyen Bondye di konsa, toutfwa ka gen de fo pwofèt ki parèt ki ka toujou vin pale nan non l. Ebyen Bondye di pèp lan, lè sa rive ou ka poze tèt ou kesyon kòman nap fè konnen yon moun se yon fo pwofèt? Sa vle di si Bondye gentan poze pwoblematik lan, Se paske Bondye konnen lè fo pwofèt yo vini, li vle pou sèvitè l yo idantifye l kòm etan, idantifye moun ki vrè pwofèt la avèk yon moun ki fo pwofèt. Bondye vle moun pa l yo fè diferans lan. E se poutèt sa nan ka de Sylvanie Ramsey, se pa Bondye nou pa bezwen. Di se Bondye k konnen paske Bondye ban nou resous, Bondye ban nou entèlijans avèk sajès pou nou idantifye èske sè Silva, èske Sylvanie Ramsey se yon vrè pwofèt oubyen si se yon movèz espri k ap itilize l. Donk se klè, enben kisa l di? Nan vèsè 21 l di, Peut-être diras-tu dans ton cœur, Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite?

Si toutfwa pwofesi l bay la li pa akonpli. Enben l di, si pwofesi l bay la pa akonpli, enben konnen moun sa a, se pa Bondye ki pale avè l. Se pa yon vrè pwofèt li ye. Se pa yon vrè pwofèt li ye, se yon fo pwofèt li ye. Donk, nou jwenn sa a. Nan Detewonòm chapitre 13 la, nou pral jwenn ke yon moun gen dwa di yon bagay li rive, men si toutfwa moun nan li ensite w pou al adore yon lòt dye oubyen pou abandone kòmandman Bondye yo, moun sa a se yon fo pwofèt menm si sa l di a rive. E nan dezyèm ka sa a nan Detewonòm chapitre 18 lan, lè yon pwofèt di yon bagay li pa rive, deja, Pwofèt sa se yon fo pwofèt li ye piske depi Bondye di yon bagay sa Bondye di a li paka pa fèt li paka pa rive ok donk se sa an gwo pou nou kapab di ke Bondye ban nou dan sa pawòl yon ansanm de kritè ki pèmèt nou idantifye eske yon moun son vrè pwofèt eske yon moun son fo pwofèt. Nan ka, nan sa n ap viv nan peyi Dayiti, se yon, se yon bagay ki toutafè, m te kapab di, spektakilè. Poukisa? Paske lè yon pèp nan dezespwa, e lè yon moun nan dezespwa, nenpòt kote li wè briye yon bren despwa, moun sa l ap santi ke li bezwen atache tèt li kote l wè solèy la ap leve a. Sa k fè ann Ayiti, sitou nan moman sa, ou gen tout kalite pwofèt, tout kalite moun k ap pote pwofesi, ke se yo menm ke Bondye chwazi, tout sòt de pwofesi. Donk, se youn nan rezon, se rezon prensipal ki fè nou di ke Sè Silvani Ramze, li pa ka yon vrè pwofèt. Pou ki sa? Paske l kontredi de zansèyman fondamantal de levanjil, de tout la pawòl de Dye,

Tanp Bondye a se pa an Izrayèl l ap ye. Youn nan erè Silvanie fè sèke premyèman le vrè temple de Dieu sè Jezi Kri e ke legliz antanke kò de Krist se nou menm ki tanp Bondye a paske lespri Bondye pa abite nan de temple fè de men dòm, nan bout blòk, nan bagay sa yo. Bondye abite nan tanp vivan. Sa menl kreye paske lòm se men Bondye k fèl menm sak fè Bondye abite nan lòm Bondye se pa yon bout blòk dayè m wè gen plizyè moun kap pale de tanp tanp tanp men le vrè temple de Dieu sè le kò de sè zanfan se le kò de sè zanfan e le vrè temple de Dieu sè Jezi Kri menm jan Jezi Kri te di sa nan Jan chapitre 3 je kwa detize se temple. E an twa jou je le relèvrai. Epi Apot Jan pral ajoute, Il parlait du temple de son corps, paske an reyalite Lespri Bondye se nan kò moun li abite. Bondye pa pral abite nan bout blòk oubyen nan bout wòch, kote men lòm fè, se nan kò moun, menm jan Apot Pòl di sa nan Ak chapit 8.

Menm jan li ekri nan Oze oubyen nan Amòs, Je macherai au milieu d'eux et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donk, sa pou nou di ke Sè Silvani, Sylvanie alò, li diskalifye kòm etan yon vrè pwofèt pa rapò a kontradiksyon ke li poze nan sa ki gen a wè avèk la pawòl de Dye. Mezanmi nou rive nan dènye tan, se klè ke tout siy yo ap akonpli, nou twouve nou nan yon tan ki vrèman difisil e se youn nan tan ki trè entèresan nan istwa di mond, paske gen de bagay kap rive ke okenn lòt jenerasyon pat janm wè bagay sa yo, okenn lòt jenerasyon pat janm viv bagay sa yo, gen de pwofesi ke Bondye te bay, pwofesi sa yo nan tan ki te pase yo te enposib pou yo akonpli. Men nan tan nou ya li posib avèk l'explosion de la technologie, donk yon moun de nos jours se atache ou plis avèk la parole de Dieu paske sediksyon l pral vrèman trè puissant, sa ka menm rive fè yon moun atache oubyen vire do bay Bondye, pou l atache tèt li avèk des fables oubyen pou l kwè dans des choses ki pa soti nan Bondye. Donk se sa an gwo nou te bezwen wè. La parole de Dieu bay de kritè ki pèmèt yon moun konnen kilè yon pwofèt se yon vrè pwofèt e kilè l se yon fo pwofèt. E yon lòt tèks nou kapab wè se nan 2 Pyè 2 pou nou fini. Nan 2 Pyè chapitre 2 nou kapab li sa, Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,

Se yon fo pwofèt, pa gen dout ladsu. E menm si l ta di tout sa l di yo ta rive, nou konnen ke w se yon fo pwofèt, paske nan dènye tan, Satan, Bondye gendwa pèmèt yon moun reyalize dè pwofesi ke l bay reyalize, sepandan se pa Lespri Bondye ki nan li, pou Bondye ka mete a leprèv kiyès ki atache avèk pawòl li a tout bon vre, avèk kiyès ki pa atache avè l. M swete ke Bondye beni nou. Mete nou an dispozisyon e atache nou plis avèk le Senyè, paske le Senyè Jezikri renmen nou e se li menm ki Sali nou, se li menm ki Sovè nou. Se avè l pou nou atache, nou pa gen pou nou atache avèk pyès moun. Kèlkeswa moun ki pa aksepte pawòl la de Genèse à Apocalypse nou pa danse kole avèl paske nou n'avons pas de force contre la vérité nou n'en avons que pour la vérité si yon moun ap pale vérité n'ap avèk li men si yon moun pa nan vérité nou pap avèk li ke Bondye beni nou.